Sou Zeno Radio ak sou divès lòt platfòm entènèt nou yo. Nou kontan pou nou antre lakay ou pou n pote pou ou dezyèm soti ribrik sa pou mwa fevriye 2022 an ki pote non Ayiti pa nou. Ayiti pa nou se yon ribrik kiltirèl, ekonomik ak sosyal e ki valorize patrimwàn peyi Dayiti yo. Pou dezyèm soti ribrik sa pou mwa fevriye an, pwofesè Monette Fils ki se an menm tan rektris nan Inivèsite Fisikam nan pral mennen nou dekouvri vil Fòlibète, ki chita kò l nan depatman Nòdès peyi Dayiti, ki se premye vil nan peyi an. Apati ansiklopedi listwa pwofesè Monette Fils pral pèmèt nou dekouvri tout richès ki genyen nan vil Fò Libète. Ann koute pwofesè Monette Fils. C'est un grand plaisir de vous retrouver chers frères et sœurs.

Konbyen moun ki konnen ke vil Fòlibète se li ki premye vil ki genyen nan peyi Dayiti. Anpil masak te fèt ladann, pa sèlman sou endyen yo, natif natal Ayiti Kiskeya Boyo yo, men te gen masak tou ant resòtisan peyi kolon yo. Nan epòk sa a, nan rejyon Fòlibète a, se te chen, Manje chen. Se la a wi, andedan Fòlibète, ke yo te premye pwoklame lendepandans peyi Dayiti a, le 29 novanm 1803, anvan ke yo te al siyen Ak la, le premye janvye 1804 la, nan Gonayiv. Se de vil sa a, Ansiklopedi listwa sa a nou vle pale jodi a pou nou ka konprann pi byen istwa nou, epi pou nou kapab dekouvri pouki nou gen kilti ke nou genyen an, yon kilti ki global, ki louvri sou lemond. Nou genyen tout nan nou, andedan nou. Se poutèt sa. Sosyete nou an konplèks anpil, li difisil pou zòt konprann nou. Vil Fòlibète se nevyèm vil nan peyi Dayiti, yon awondisman ki genyen twa komin ki se li menm e de lòt, Ferye ak Pèch. Vil Fòlibète genyen kat seksyon kominal. Pi fò seksyon kominal sa yo gen yon pati iben,

an Derak, e anfen, ou an wo Madlèn ki urbain e rural, li genyen vilaj katye Lacul Samedi. Fò Libète espesyal sitou pou Bèli a, ki genyen yon fòm jewografi etranj ke nou kapab wè sou kat jewografi li a. Biyodivèsite li a espesyal, Bèfò Libète fè pati de yon ekosistèm rejyonal ki genyen ladan yon lagon ki rele Lagon Bèf nan devèsman rivyè Masak la nan lamè a. Devèsman sa a tèlman laj ke yo ba li non Dèlta Masak. Rivyè Masak se yon rivyè ki pran sous li nan Sendomeng. nan Lakòdilye Santral, nan Pik Galo. Andedan Repiblik Dominiken an, li pote non Rivyè Dahabon. Bèfò Libète a se yon zòn enpòtan pou konsèvasyon zwazo li gen anpil valè. Li gen zwazo dlo dous tankou zwazo lamè. Zwazo sa yo sisite kreyasyon yon pak maren. Men, kijan? Nan lane 2014, plizyè misyon travay sou bè sa a e jiskaske prezidan peyi a pran yon dekrè pou kreye pak maren avèk 3 bè ki tou pre sou Oseyan Atlantik la. Li genyen ladan l, bè Karakòl, bè Fò Libète ak bè Limonad plis lagon Bèf Masak la. Moun nan zòn sa yo sitou katolik e vodouyizan. Non abitan moun sa yo rele Dofinwa ak Dofinwaz. Lè Panyòl yo te debake, se Endyen ki te rete nan zòn nan tankou nan tout peyi Dayiti, Kiskeya, Boyo a. Apre Panyòl yo te fin touye Endyen yo. Yo te fin desime yo. Yo te fin mouri. Panyòl yo te fonde vil sa a e yo te rele li Bahaha an 1578. Men, apre kèk tan, yo abandone l nan lane 1605, e Fransè yo te vin okipe l nan lane 1732. Lè sa a, Li te pote non Fò Dofen. Nan lane 1794, Panyòl yo reprann vil ke yo te fonde a nan men Franse yo, yo kenbe l jiskaske yo remèt li bay Franse yo ankò nan lane 1801, e apre Angle yo te okipe l tou pou kèlke mwa, Jiskadat 8 septanm 1803, yon ti kras tan anvan deklarasyon endepandans la ki te fèt lakay Fòlibète le 29 novanm 1803. Yo te chanje non vil Fòlibète anpil sou pakou li apre fondasyon l selon nasyon ki te okipe li a, Bayaha, 1578, sou Panyòl yo, fondatè li a, Fò Dofen 1732 sou Franse yo, Fò Sen Jozèf 1804, Fò Wayal 1811 paske se la Anri Kristòf te konsakre tèt li Anprè Anri Premye, anfen Fò Libète 1820 apre lamò Anprè a. Nan venteyinyèm syèk la, Vil la tounen yon dyosèz pou Legliz Katolik, Dyosèz Fò Libète, avèk yon evèk nan tèt li. Nan istwa li, Fò Libète wè yo erije plizyè fò nan rejyon an, men tout prèske an ruin. Jiskaprezan, se Fò Dofen ki rete plizoumwen an eta e ke moun kapab vizite. Li gen yon bon tanperati ke briz lamè pèmèt. Yo di tanperati a dous e plezan anpil nan Fò Libète. Li varye otou 30 degre santigrad konsa. Rivyè Maryon wouze rejyon Fò Libète a Avan li ale tonbe nan bè li a, yon distans ki mezire yon mil a lwès li. Vil Fò Libète gen dlo potab gras a sous rivyè sa a ki gen yon gwo enpòtans pou popilasyon an, nan ekonomi, Fò Libète se yon rejyon ki te genyen pi gran plantasyon sizal ak pit jiskaske naylon te vin alamòd. Diran kolonizasyon an, ekonomi lil Espànyola te repoze sou plis agrikilti avèk anpil plantasyon tankou kann, kafe, pit, kakawo ak koton. Komès ak ekonomi Nòdès jiskaprezan Soudo, kafe, kakawo, siwo myèl, bwa pen, anana ak pit, se tout pwodui sa yo ki kenbe Nòdès. Ayiti pa nou envite tout moun vin ede l dekouvri premye vil tè Dayiti a, vin aprann de manyè pratik liy ke tan ki pase a trase. Ann dekouvri fò Li gen yo avèk nou. Ann vin konnen ti kal tè sa a ke kolon yo t ap batay ak parèy yo pou li a. Vin fè pratik ke nou te etidye nan listwa Dayiti a. An nou vin konpare, mezire, renmen sa nati a fè sa li kapab pou li konsève pou nou. An nou ede Ayiti pa nou apresye sa ke nou genyen, e fason pou nou apresye l, se pou nou vizite l. An nou ankouraje youn lòt, madanm, mari, timoun yo, e poukwa pa zanmi, vwazen ak vwazin, e menm kolèg travay pou nou fè yon vizit. Nou kapab fè sa. Ayiti pa nou remèsye nou anpil pou tout efò nou konte fè pou devlope eko touris peyi nou. E pa bliye ke toujou gen yon plaj tou pre a pou ti beny lamè nou san nou pa diw otèl ak restoran. An nou fè sa. Pa bliye, nou menm nan Ayiti pa nou, Se pou pitit nou, nou ap travay, pou nou sa kite pou yo, yon peyi pi bèl, kote yo ka konnen tout listwa l e tout kwen ak rekwen l. Nou konprann sa wi, an nou kòmanse kounye a. Paske Ayiti pa pou bay, li pa pou vann, se pou pitit nou li ye. Pi bonè se granm maten. Good bye and see you later. Emisyon Ayiti pa nou rive nan bout li. Mèsi ou menm ki t ap koute nou. N ap raple w t ap koute pwofesè epi rektris nan Inivèsite Fils et Cam nan, Monette Fils, ki t ap pèmèt nou dekouvri vil Fòlibète ki chita kò l nan depatman Nòdès peyi Dayiti. Se la emisyon an rive nan bout li. Mèsi ou menm ki t ap koute nou. Nan preparasyon se te pwofesè epi rektris nan Inivèsite Fils et Cam nan, Monette Fils. Nan mikwo avèk ou se te Jean Élie Paul. Nou kase randevou avèk ou pou yon lòt jou. Babay tout moun.